Tou montrem foto moun nap chèche a
oh
sa se moun fou k sot mouyem nan wi. Tay Jasmine pralè pa byen wè wè la ex mennaj mwen mari kòman fè wap di sa yon moun fou sot wè talè a m pa konprann. Men m pa yon egare m fenk sot wè demwazèl sa la son moun fou. Ah bon sa vle di pandan tout tan sa se fòl mari fòl pran la rue ki fè nou pa janm ka wèl la? An ale vin al moutrim kote w te wèl. Men m pa sur ke l menm kote l te ye a non paske lè l te fin mouye m nan m te oblije rele sou li pou m te fè l deplase. Hoo manman men se pou kisa w rele sou li a menn. Kounya wal referel kounya ou fè lap deplase kotel te ye a la kounya gendwa lin pa menm jwenn li ankò. Sispann rele sou Jasmine James li pou ryen sou moun foul te wè kijan l tap fè konnen ke wap chèchel poul pat fèl deplase. Jan Jasmine diw la James mari fòl mari ap mache nan tout lari mari ap voye dlo sou moun mari se mache nan lari ap rele James James Se sa ke mari li menm la la fè. Aprè, pandan gen konvèzasyon ant Jael e James epi Jasmine kote ke Jasmine te fè e Jael konnen ke James se yon asasen. Ebyen se la tou e James pwal konnen ke mari tèt mari pa dwat. Hum. Wi, James, sa ke ou tande a se sa l ye. Ebyen, apre moun yo te fin antann yo ant Jasmine avèk James, kote ke Jasmine te fin fè Jael konnen ke James se yon kidnapè paske James te kidnape Magda. Eske nou sonje ke nan videyo ke m te fè pase yo, mwen te di fòk James bay verite a? Paske si James pa bay verite a e jwèt la ap trè di nan men l e Jael li menm pral pran l pou moun ke l pa ye ebyen James oblije bay verite a nou wè ke Jael konprann e demwazèl la tou ki se Jasmine konprann tou ebyen e se menm moman an James di ke l ap chèche yon moun. Li ala rechèch yon moun yon sètèn de Mari. Ebyen e Jasmine di l kòm James gen flayè nan men l, li di montre m foto moun ke w ap chèche a. Humm a bon. Wi, Jasmine di sa. Ebyen James pa fè ni 1 ni 2, humm. James oblije ouvè flayè a pou l montre Jasmine men moun ke l ap chèche a. Ebyen, lè Jasmine voye zye l nan flayè a li wè ke se moun sa ke l te sot rankontre a se mari se moun sa James ap chèche a li sot rankontre. Se moun sa ki sot voye dlo sou li humm. Jasmine etone Jasmine sezi lèl wè se moun sa James ap chèche a se moun sa tèt li pati ebyen e Jasmine oblije di moun sa se yon moun fou se yon moun fou tèt moun sa pa dwat se yon moun fòl James pa dakò paskel konnen Mari pa l la te tèt dwat. Mari pa l la te gen bon sans li. Se sa ke James li menm li te konnen. Ebyen, hum! Pandan kèlke semèn oubyen mwa ke James fè l pa tande Mari, ebyen tèt Mari pati. A wè, tèt Mari pati, James. Tèt mari pati. Mari pa gen bon sans li sou li James ebyen sa jasmine diw la se sal ye James ou ka pa kwè jasmine humm men jasmine baw verite a jan kel ye a jasmine ba oul wi James tèt mari pati tèt mari pa dwat James mari pa gen bon sans li sou li. Ou konplis tou James. Men Tet Marie pa dwat. Humm. James pa kwe James menm oblije di Jasmine poukisa ou te reaji fason sa. Se vre l voye dlo sou ou men ou pat sipoze pouse do l jiskaske l kouri ale yon lot kote. A we. Humm se pawòl sa James bay Jasmine ki se sè e Jael humm James fache sou Jasmine humm James anraje sou Jasmine paske Jasmine pouse do mari ki se ex mennaj li humm se sa.

Humm ebyen Jael oblije fache li oblije rale men Jasmine li di Jasmine ann ale nou pap rete bò kote mesye sa ki se James humm ebyen Jael ou fè yon erè Jael ou pat sipoze aji konsa ou pat sipoze rale men Jasmine pouw ale pou kite James humm.

Ou pat sipoze rale men jasmine pouw ale avèl e eske James li menm lap retrouve jael jas e epa jael non e mari ki se mennaj li ex mennaj li eske James li menm ap retrouve mari eske James li menm lap retrouve mari nan moman ki tèt mari pa dwat la. Eske James li menm ap fè plizyè jou toujou ap chache mari alatandan ke l twouve mari? Bon, nou pa konnen. James tèlman sezi, James etone, James oblije antre nan kay la l mande sekou! Li mande sekou, li fè e Noémie ansanm avèk Sonsonn e sè mari ki se Anne li fè yo konnen ke tèt mari pa dwat Mari fou! Wi Mari fòl se sa ke James oblije fè moun yo konnen. Hum. Mezanmi bagay la di Mari nan pwoblèm timoun. Nou kapab ede Mari. Yon sèl bagay ke nou ka fè pou Mari se priye pou li. Paske nou konnen lapriyè ka fè tout bagay timoun. Lapriyè leve defi ke ènmi an pa ta vle leve a. Lapriyè ouvri pòt, lapriyè geri, bay gerizon. Ebyen, an nou kontinye priye pou Mari. Wi, tèt Mari gen pou l dwat. Wi, Mari genyen pou l regen bon sans li sou li ankò. Men nou menm nou dwe priye pou li. Kòman sa pral ye nan epizòd k ap vini an? James poko ap jwenn Mari. James poko ap retrouve Marie. James pwal chèche Marie Anne Sonsonn Noémie tout moun pwal chèche Marie men nan lòt epizòd kap vini an James pap retrouve Marie ladann timoun fòk James soufri paske Marie soufri twòp. Humm eske se James ki pwal retrouve Mari oubyen eske se Magda ki pwal retrouve Mari humm ebyen ti moun sa rete la humm sa rete la mwen genyen pou m fè yon lòt video sou li pou m fè w konprann kòman sa vi yn mizè se yon bèl feyton ti moun ki plen leson ladan l ebyen mwen kite nou la e nap kwaze ke pou yon lòt video.